Lejand espanyòl lan, Xavi Hernandez te nan yon tèt ak tèt avèk lejand brezilyen an, Romario. Yo pale sou plizyè sijè ki ap fè aktyalite an. Pa egzanp, misye fè konnen ke Brezil se yon peyi. ke moun dwe konte sou li pou koup du mond lan, vu istwa seleksyon sa a ki se seleksyon ki genyen plis koup du mond, yo gen yon antrenè lejandè ki se Ancelotti ki konn kòman pou l fè ekip genyen, e l fè konnen tou Brezil genyen de trè bon jwè ki kapab fè desizyon an pou li, se Xavi ki t ap pale de seleksyon brezilyèn nan. Xavi pale avèk Romario sou peryòd li an avèk Lionel Messi, E misye fè konnen ke Messi an se yon jwè san parèy ke Messi li menm li ye. Romario poze misye kesyon, Romario di misye, ou te twazyèm meyè jwè du mond a twa repriz. E eske ou panse gen youn nan ane yo ou te merite e balon dò lan? N ap raple ke Xavi Hernandez 2009, 2010, 2011.

2010, Xavi fini meyè pasè Liga a. Se te pi bèl peryòd Xavi nan karyè li e n ap raple an 2008, Xavi fini meyè jwè Euro 2008 lan. Se te yon bèl peryòd, Lespay chanpyon dEròp 2 fwa 2008, 2012 e Lespay chanpyon di mond 2010. E nan menm peryòd sa a avèk Barcelone, Barcelone pran Lig dè chanpyon an an 2009 e pran Lig dè Chanpyon an an 2011. Se te yon bèl peryòd pou Xavi. Ebyen, Xavi reponn Romario, misye di, franchman, m pa kwè ke mwen te merite youn nan balon dò sa yo, 2009, 2010, 2011. Misye di ke Messi se yon meyè foutbolè ke mwen e pa p genyen foto ant mwen menm avèk Messi. Misye di, lè. France Football ap deserne Ballon d'Or lan, li pa t santi pyès santiman denjistis paske Messi an li menm se te yon fenomèn. Misye di, Se tankou mwen menm Xavi te nan konpetisyon avèk ou menm Romario, ebyen m gentan konnen ke se pèdi davans paske ou menm ou se yon star. Misye di Barcelone se te yon gwo ekip, Men Messi t ap jwe nan yon nivo eksepsyonèl, mwen pa t santi gen yon santiman denjistis lefèke mwen te twazyèm, mwen pa t genyen youn nan Ballon d'Or ke mwen te fè pati de meyè jwè du mond mwen te fè podyòm. Messi nan peryòd sa a se te yon yon yon yon lòt bagay. Mwen menm pèsonèlman m pa t janm wè yon yon jwè.

e 3 balon dò, men se pat jan Platini pranl lan youn kole ak lòt. Johan Cruyff pran balon dò an 71, li pran balon dò an 73 e li pran balon dò an 74. Lè w pran mesye sa ki li menm rele Van Basten, Van Basten pran balon dò nan lane 88, li pran balon nan lane 89. e l pran Balon dò nan lane 92. Donk dominasyon Messi an se te yon dominasyon san parèy. N ap pale kanmenm de yon jwè ki nan peryòd sa a domine sou le plan endividyèl nan zafè meyè bitè Lig dè Chanpyon. Li pran Soulye dò nan peryòd sa n ap pale la. E nan menm peryòd sa a Messi enskri 73 gòl sou yon sezon foutbòl, 91 gòl sou yon lane sivil. Donk se 4 Balon dò youn kole ak lòt Ke Messi li menm li pran. Se vre an 2012, Xavi pat nan zafè podyòm Balon dò, men li fè 3 podyòm Balon dò 2009, 2010, 2011. Men map pale de peryòd lan, se pi gwo peryòd mwen janm wè yon atlèt li menm li fè. E lè Romario poze misye kesyon, eske li panse ke nap wè yon jwè tankou Messi? Eske sa kapab rive nou wè yon jwè tankou Messi? Misye di, mwen espere m twonpe m. Misye di, men mwen pa kwè ke sa ap rive sito. Misye fè konnen ke ka Messi an se yon ka apa. Misye di, mwen viv avèk Messi pandan 15 an. 15 an afile mwen viv avèk Messi. E Messi te meyè nan tout bagay. Msye di teknikman se te meyè lan, fizikman se te meyè lan, nan konpreyansyon jwèt lan Messi se te meyè lan. Msye di menm de lèzè li te bon kòm jwè foutbòl. E nap raple nan final lig dè chanpyon. 2009 lan, viktwa ekip FC Barcelone lan fè sou ekip Manchester United lan 2 zero, dezyèm gòl lan se yon sant de Xavi e yon kout tèt de Lionel Messi. M pa vin la nan videyo sa pou m di ke gòl tèt Messi an se pi gwo gòl tèt nan tout istwa foutbòl, men se youn nan gòl ki plis spektakilè ke m viv Youn nan gòl ki plis ikonik ke m viv kòm fanatik foutbòl, sant de Xavier epi kout tèt de Lionel Messi. Misye di pye fèb li an, nou konnen Messi se se goche, misye di pye fèb li an ki se pye dwat lan, ebyen misye te trè bon ladan l e mantalman se te yon monstr. konpetisyon, se deklarasyon Xavi Hernandez. Misye di Messi se te yon jwè envensib, se te yon fenomèn, se te toujou fasil pou te jwe avèk yon jwè tankou Messi, lè w jwe bò kote yon jwè tankou Messi, tout bagay yo senp. Li amelyore nan tout lign yo, li pwogrese ladan yo e gen de moman ke Messi konn fache kont mwen lè mwen fè yon pas avèk yon lòt, li toujou bezwen balon an kote ke l ap di m sa w fè la, pase m balon an, pase m balon an. Se deklarasyon Xavi pou montre nan ki dimansyon ke Messi an te ekstraòdinè. Xavi tou te pale de Neymar pou l di ke lè Neymar vini anndan ekip FC Barcelone nan, se te jwè ki te pi pwòch talan yon nèg tankou Messi lè Neymar vini. Mentnan, sou aspè ke Xavi pale de Messi se te sa yo rele yon jwè konplè. Mwen menm, nou asiste, se vre Messi poko ofisyèlman mete fen nan karyè li, l ap jwe nan Ajantin, l ap gen pou l jwe koup di mond, l ap jwe nan Inter de Miami, nou asiste avèk Atakan ki pi konplè sou yon tèren foutbòl nan listwa. Paske, kiyès ki te meneur de jeu ekip FC Barcelone nan? Jwè Barcelone nan, kiyès k ap fè l nan peryòd sa a? Lè Xavi di ke li viv tou lè jou avèk Messi pandan 15 an, n ap pale kanmenm de youn nan pi gwo meneur de jeu de tou lè tan.

kap jwenn jwè k pral fè gòl lan, men Xavi se yon ekselan pasè. Jis al gade pou nou wè pèfòmans Xavi fè nan final Euro 2008 lan, pèfòmans Xavi fè nan final Euro 2012, pèfòmans Xavi fè nan final koup di mond lan, nap wè se yon to de reyisit 90 a 92 pousan pas presiz. Se pa pas an retrè, se pa pas sèlman lateral, men se de dyagonal, pas k ap kase lig nan, pas kle, pas danjrez, se Xavi. Donk, lè yon jwè tankou Xavi ap jwe bò kote Messi epi misye ap di tout pawòl sa yo, pandan n ap pale de Messi, nan menm peryòd sa a, se Messi meyè pasè desizif ekip FC Barcelone nan. Pandan Xavi se yon gwo pasè, misye ap pran disteksyon de meyè pasè Liga 2009 et 2010, 20 pas, 14 pas, ebyen, Messi, si nou pran nan peryòd sa a, se Messi ki bay plis pas desizif pou ekip FC Barcelone nan, nan peryòd 15 ans ke Messi ap jwe bò kot Xavi a. Pandan Messi se pa yon 9. Li fè plis gòl ke tout moun nan entèval sa a pandan li pa yon veritab nèf. Se 73 gòl sou yon sezon foutbòl, 91 gòl sou yon ane sivil ki se yon rekò. Messi se jwè k ap bay plis pas kle pandan li pa yon òganizatè de je jan Xavi ye a, ki se jwèt Xavi, e Messi se li k driblè la. Sa vle di nou viv yon jwè sou yon tèren foutbòl ki kapab alafwa yon gwo bitè, Yon gwo pasè pandan gwo pasè lan li menm li la, li kapab yon gwo òganizatè pandan l t ap jwe bò kote youn nan pi gwo òganizatè de tou lè tan ki se Xavi, li kapab youn nan gwo detonatè pandan l ap jwe avèk yon gwo detonatè ki se Iniesta. Donk se de sa n ap pale pandan l ap drible e jwe. Donk lè w pran deklarasyon yon nèg tankou Xavi, se sa w rele ou menm k ap gade foutbòl ou di waww.

Se avèk Xavi pi bèl peryòd Barcelone, pi bèl pi bèl peryòd Espay. E kisa Xavi te ye nan ekip la? Se te le maître à jouer e de de seleksyon espanyòl la. Se pa Xabi Alonso pa egzanp an 2008 ki pat on on on eleman preponderan nan genyen an. Pa egzanp Marcos Senna te devan on nèg tankou Xabi Alonso. Donk lè w pran nèg tankou Xavi, misye se te eleman majè 2008, eleman majè 2010, eleman majè 2012. E a kiyès misye ap jwe an klèb? Se e Messi. E nan peryòd sa, se sak rele yon peryòd majè kote ke ou genyen 3 jwè ki ap jwe nan menm ekip ki fè podyòm balondò. Gon, ey! Son bagay ekstraòdinè, sa vle di ou gen Xavi, ou gen Iniesta, ou gen ou gen Messi kap jwe nan menm ekip, nan menm klèb. Dènyè fwa sa te fèt se te se te a fen ane e 80 yo avèk jwè Milan yo ki kote ke ou gen 3 jwè Milan ki fè ki fè podyòm Ballon d'Or. E te gen yon lè tou e genyen 3 alman, se pat menm ekip, men 3 alman ki e e ki fè podyòm balon dò, se t an 72 ou gen Gunter Netzer ki fè podyòm balon dò, Beckenbauer ki fè podyòm balon dò ki genyen balon dò 72 lan epi Gerd Müller. Donk la ou genyen yon dominasyon ekrazant nan foutbòl mondyal lan kote ke ou genyen 3 jwè ki nan menm ekip ki fè podyòm balon dò, kote Xavi li menm te gen kan, te gen agiman balon dò epi menm jwè sa a li di w ke ey li pa t janm santi yon santiman de jistis paske jwè k pran balon dò lan Li te pi fò vre, e li t ap fè plis bagay ke tout moun sou tèren an. Kounye la a, gen yon bagay ki esansyèl, m pa kwè ke yon nèg tankou Messi t ap genyen, t ap dominan jan l dominan an klèb, si l pa t gen jwè sa yo bò kote l. Sa m ap di an la a, li valab pou Pelé, se ke se pa Messi an e sèlman pou yon moun wè, donk se ka Messi an mwen mete la, men yon nèg tankou Pelé, li pa t gen Garrincha bò kote l, li pa t gen Didier, li pa t gen Vava bò kote l, e pa gen garanti ke li t ap chanpyon dimond. avèk seleksyon brezilyèn nan paske Brezil te trè fò. Yon nèg tankou Cristiano Ronaldo, pa t gen Modric, pa t gen Casemiro, pa t gen Kroos, pa gen garanti ke l t ap pran 3 Lig dè Chanpyon youn kole ak lòt avèk ekip Real Madrid lan. Paske foutbòl lan se yon spò kolektif li ye. Mentnan, pandan nan spò kolektif lan, lè w gen yon jwè anndan yon ekip sou yon tèren foutbòl k ap gwo bitè, gwo pasè, gwo distribitè, gwo òganizatè de je, gwo driblè, Se yon bagay fenomenal e lè w gen yon nèg tankou Xavi, misye di bagay lan klè ke Messi an se fenomèn nan, li espere ke la va twonpe li, men se pa yon bagay li kwè kap vini rapid tèlman Messi an li menm li te ekstrèmeman fò e li pat wè yon santiman de jistis lè Messi li menm li genyen balon dò yo sou li paske li te pi fò ke tout moun vre.